Hey guys, kman nou ye, sa se la reine Gigi ki vini avèk yon nouvo video pou nou So, m tonbe sou video sa, m di konsa banm lage l sou chèn nan pou nou Paske um anpil moun te bezwen konnen kijan Martine Moïse ye, eskel fèm ye, si l ok, si l ka pale So, M di banm lage video sa pou nou ok guys. So nan video sa nou pral wè kote lap pale pou premye fwa li fè yon deklarasyon pandan li lopital lan m di banm lagel pou nou ok m pap kenbe nou pou anpil tan men m te jis vle lage video sa pou nou pou nou ka Santi nou soulaje yon ti kal. Ok guys Ann ale nan video an Anvan nou komanse map mande pou abone si w poko abone paske la m toujou pote bèl nouvèl pou nou epi tou depi gen yon reality kap pase map lage l pou nou sou chanèl la ok guys Ann ale la.
Frè m ak sè m nan kat kwen peyi a, mwen salye nou. Se Martine Moïse k ap pale ak nou. Mwen vivan, gras Bondye. Mwen vivan, men mwen pèdi mari m, Chauvenel, plis pase 25 lane nou t ap konbat ansanm, plis pase 25 lane lanmou t ap boujonnen nan fanmi an. Nan yon bat je, mèsenè rantre lakay mwen, yo kribe mari m ak bal. Mwen te toujou konnen Depi Jovenel te rantre nan politik, li pa t ap pou mwen sèl. Gwo zak asasinay sa a mete dlo nan je m ak tout timoun yo, e m konnen ke l mete dlo nan je nou tou. Zak sa a pa gen non, pase fòk yon moun kriminèl depase pou asasine yon prezidan tankou Jovenel Moïse, san w pa ba l chans pou l menm di yon ti mo. Nou konnen kont ki moun prezidan an t ap goumen. Yo voye mèsenè touye prezidan lakay li ak tout fanmi l pou wout, dlo, kouran, referandòm ak eleksyon nan finisman ane a pou pa gen tranzisyon nan peyi a. Prezidan te toujou kwè nan enstitisyon, nan estabilite. Jan li te toujou di, la stabilité est le premier des biens publics. Pandan jodi a, gen mèsenè ki touye prezidan an ki nan prizon, gen lòt mèsenè ki vle asasinen rèv prezidan an, ki vle asasinen vizyon prezidan an, ki vle asasinen ide ke prezidan an te genyen pou peyi a. 25 an maryaj, 25 an viv ansanm, yon sèl swa, mèsenè yo rache l nan men m. Dlo pap janm seche nan zye m. Kè m ap toujou kontinye senyen. Men nou pa ka kite prezidan mouri on dezyèm fwa. M ap kriye se vre. Men nou pa ka kite peyi a pèdi wout. Nou pa ka kite san prezidan Jovenel Moïse, mari m, prezidan nou renmen anpil la e ki renmen nou tou, Koule pou granmesi. M ap mare ren m sere. Paske batay li t ap mennen an, se pa t batay pa l, men se batay li t ap mennen pou nou. Fòk nou kontinye. Nou konnen mwen renmen nou anpil, mwen p ap lage. Nan yon ti tan tou kout, m ap vin fè yon ti pale ak nou sou Facebook Live. Ke Bondye beni nou, ke Bondye beni Ayiti. Bon ok guys nou wè kote premye dam nan ap pale um, menm lè ou konprann bagay sa se yon bagay ki te um, ki terib anpil nou still ap panse de li nou still ap kom si nou nan nap kriye nou pa ka domi nou pa ka manje menm mwen menm tou m pa domi m pa santi m alèz pase bagay sa. pat fèm byen men m di Bondye mèsi ke li fè mye li ka pale epi tou li di ke li gen poul pale avè nou nou Facebook live so nap tann pou nou wè kisa li pwal di nou m ta swete nou pase yon bèl jounen.